Zanmim yo kòman nou ye m pral mande pou chak moun ki ap gade video sa fèm yon favè pou kapab pataje video sa avèk tout moun ou konnen paske lèw pataje video sa yon moun wap sove yon manman wap sove yon papa wap sove yon mari wap sove yon pitit wap sove yon kouzen wap sove yon kouzin wap sove yon tonton wap sove anpil moun avèk pataj video sa mwen menm mwen son ajan de sante ou wè bat jwen nan lestomak mwen. Se yon ajan de sante kap travay nan fil medikal la. Yè swa m tap travay epi pandan m nan an break epi mwen mwen jwenn yon dokimantè online mwen li l. Dokimantè a di konsa ebyen yo tap chèche pou yo wè si yo te kapab an rann tout fi nwa yo steril pou yo pat ka fè pitit Yo di konsa yo pat reyisi nan kou sa. So kounye a yo di ebyen Afrik pa gen ase de resous pou bay tout moun yo manje, ebyen Afriken epapiye yo sou tout sifas tè a ap manje tout resous ki gen sou tè a pou lòt moun ta dwe manje epi se Afriken yo kap itilize yo. Yo di konsa ebyen tè a gen twòp moun, so pou tè a te ka gen ekilib li pou l te ka byen balanse fò at least 3 Bilyon moun ta mouri pou tè a kapab pran ekilib li. Ebyen syantis yo, òm syantifik yo te reyini yo, pil blan yo, yo mande kisa n ap fè. Yo di konsa, ebyen nou ta ofri yo volontèman nan chak fanmi pou enpe, ta just volontye pou yo mouri. Gen ki di non sa p ap pase paske se pa tout moun ki ta renmen mouri, yo p ap vle pot tèt yo ale. Yo di kisa nou ta fè. Nou ta rasanble tout moun epi nou lage yon bonm sou yo, nou elimine yo. Yo di non sa pa twò kriyèl. Ebyen nou wè yo envante kowonaviris lan pou yo touye moun. So map di nou frè ayisyen m yo si nou malad ret lakay nou. Gon dam ki an afrik ki di l malad li jis pran sitwon a myèl epi kowona a al fè wout li. Nou wè tout moun sa yo kap pede mouri a m vin kòmanse sispèk epa kowona k touye yo. Ebyen nou wè pou m ka konfime sispisyon m genyen an nou wè chak moun ki mouri nan kowonaviris yo pa bay kò a. Pase yo konnen si yo bay kò a Ebyen fanmi moun sa yo, yo kapab pran kò sa yal fon otopsi ladann pou yo ka wè ki koz ki detèmine lanmò moun nan, ebyen sa yo fè kounye a yo kenbe kadav sa yo, so kounye a depi ou pa gen kò a nan menw ebyen ou yo pap konn de kisa ou mouri e lè fini tou anpil moun yo vle touye ou gen dwa al lopital ou just gen yon grip nòmal epi yo di w se kowona ou fè, kijan ou fè konnen vre spesimenn yo teste a kiyès ki di se spesimenn paw li ye vre, sa vle di depi wal teste yo di w gen kowona Kon levè yo non wap di ah men piske yo dim genyenl m genyenl vre epi ou pral lopital epi se pandon lopital lap tuyew pase nou wè inmate yo moun ki nan prizon yo kòman yo touye yo yo ba yo on lethal injection avèk on bagay ki rele potasyòm nou wè potasyòm nan depiw pran twòp ebyen lap rete ke a pifò moun sa yo k mouri a medikaman yap ba yo a sak pou dous yo pa gen ajan pa yo Yo itilize yo di met potasyòm ladan pou rete kè yo. Pase wap gade 2 mil moun ap mouri nan sèl jou, 3 mil moun ap mouri nan sèl jou, epi yo di nou majorite ladan 72 pousan se moun nwa yo ye, frèm yo, sèm yo, ouvè je nou, pase moun sa yo yap bat pou yo touye nou pou yo retire nou sou planèt la, pase yo pa renmen nou, dayè yo di konsa nou sou tè a se abize nap abize resous tè a genyen. Kita pou blan yo pou yo viv, nou menm nou chita la nap manje nap bwè yap fè yon jan pou yo elimine nou. So si nou wè nou malad ret lakay nou pran sitwon, pran myèl, pran te cho, pran timerik, pran sitwon, pran pòm, pran pran anana, pran pran yon pakèt bagay ki ka ede nou pou nou ka feel pou nou ka fè mye. Men si nou wè nou gen nenpòt ti grip, nou al lopital nou pap tounen. Dayè depi nou mouri yo pap remèt kò nou paske yo konnen si yo remèt kò a paran al fè otopsi, yo ka wè pa kowona k touye moun vre. Kowona son son kou yon grip li ye. Grip pa touye moun konsa. Gon dam an afrik ki di li just pran sitron avèk myèl li geri, sa vle di ke ou te ka pran sitron a myèl tou geri, men si w wè ou kou al lopital, ou wè yon kadè la se nan vantilatè yo gentan mete w, ou te dwe pa ka respire, fò yo fouye twoub nan gòj ou, yo fè yon jan pou yo touye nou. Moun nwa yo, m konnen nou pa stupid ase pou nou ta pot tèt nou ale pou yo touye nou. So pataje video sa a tout moun nou konnen, pataje l a yon tonton, yon frè, yon sè, yon madanm, yon mari, yon pitit pou nou wè pou nou ka sove a pli de vi ke posib pase blan yo yo pa renmen nwa yo deyò a pou yo touye nou nou menm fò nou trè vijilan nan sans sa ou wèm di nou e nan sante map travay mwen menm si yo ta peyem mal fon coronavirus tès la ou nan mpa prale paske anpil fwa wale menm si ou pat pozitif pou li si yo benyen touye w yap di w pozitif blan yo pa benyen touye a kwè kou blan vin tese yap di blan ou pa genyen l men mwen m kou m parèt yap di m genyen l menm si m pa genyen l pase imajine w simen nan laboratwa yo y ap teste a pou kowonaviris lan. Yo ka moutre w sa yo pran nan ou a, men lè yo fin vire dèyè pòt la y al nan laboratwa avè l. Sa k pou di w se pa w la yo teste vre? Yo gen dwa gen yon senp ou la epi chak moun ki vini yo di w wè, men tès la pozitiv ou gen kowonaviris. Ou menm depi w tande sa w pè ou kouri al lopital, kou rive lopital la yo tchwe w. Y ap touye as many moun yo kapab ke posib. Y ap touye valè kantite moun yo kapab pase yo di tè a gen twòp moun fò yo retire nan popilasyon an pou yo ka viv alèz. Dèfò se nou menm nwa yo y ap touye So si nou malad ret lakay nou pran te, pa kouri koute moun kap di oh al fè coronavirus test, depi se nou a kal fèl ou gen ou gen 99 pousan chans kou pat pou yo di ou genl epi kou al lopital yo tiyew, frèm yo sèm yo pou nou rete trè vijilan nan sans sa pou nou pa mouri avèk bagay sa lèzòm fabrike pou detwi latè, se pare video sa chak moun nou konnen pou nou ka sove pli de vi ke posib ke Bondye beni nou.